Fantom jodi a m pa gen respè pou ou la. M pral derespekte w la. Ou fè twòp bagay nan peyi sa. Nan vwayaje san viza. Ou genlè konnen se kay papa w wap antre. Jodi an la m pral derespekte w antanke papa rap. E mwen yo rele Djo Bolo a wi. Se Fantom ki papa rap la. Epi ou tande papa rap manman rap apre m. Paske pou byen di w. Wendy avèk Fantom Nèg sa yo se elèv mwen yo. Nèg sa yo se mwen ki tap moutre nèg sa yo rap. Se mwen yo rele Jobolon, nèg fòkè a. Ey fanatik yo. M sonje an 2030, epòk map moutre nèg sa yo rap. Se evènman wi. Gen de lè map moutre Fantom rap. M konn ret konsa, Fantom konn poze m kesyon. Li mande m eske m gen dan wi. Pou jan map moutre nèg yo rap la wi. Fò manje, Fòm ranje kòm poum ka diw sa map diw la. Mezanmi Avan yè m sot la mal jwe yon pwogram etazini Kounya la m pase dè Wendy m fè Wendy al avèm Monchè lèm rive nan pwogram nan konpè Moun yo sezi wi Moun yo sezi lèm rive lèm rive yo pat konn sim te konn rap m bay Wendy fon kou yo pa twò apresye Wendy Monchè lèm rive yon lè m pran M komanse rap. M telman ap rap byen. Wendy kriye wi. Fantom fantom son nèg ki fò anpil men. Fantom fò anpil men fantom son nèg m dezapresye. Fantom son nèg m dezapresye paske l pa respekte djobolo. Epi fantom fantom Fòk degaje w pou vin pou vin fè grann mwen sispann babye avè m lakay la. Paske ou pa ka pase, ou fout pran chodyè a lakay la. Kite leta. Epi chodyè sa ou pran, se ladann ou kout mayi pile. Yo dwe fè w peye amand. Fòk degaje w pot chodyè a vini. Fantom se papa rap, Wendy se wa nan rap e mwen menm se direktè rap. Leke! Sòti m lan! Fantom wap gade la Pafwa m konn ap moutre misye rap, m konn bat misye. Poukisa? Misye son nèg tèt di. Rete! Wendy miyò misye. Soti m la! Lè m ap, epòk m ap moutre Wendy rap man. Wendy, Wendy fè bagay yo an solo. M respekte misye e misye respekte m tou pou jan m moutre misye rapè a. Mezanmi, nou mele! Kounye a misye se yon gwo rapè, yon gwo rapè nan peyi a e se mwen k moutre misye rap. Avanyè, m al jwe yon pwogram, Dans l'espace. Lè m rive dans l'espace, m al jwe pwogram nan, men pwogram nan m t al jwe a, se pwofèt Eli ki t ap fete anivèse. Sòti m la! Kounye a, lè m rive nan pwogram nan, e, m al, men, avan sa, m ale, m al vizite plas la anvan. Lè m rive, m pale a pwofèt Eli, paske ou konnen, se li k ap fete anivèse. Kounye a la, m fin pale avè l, li di m, monchè, Djobolo, lè w ap vini, fò w vini avèk yon, Yon DJ ki fò. Mwen menm ki konnen m gon DJ k vrèman fò. Non DJ sa, se Tony Mix. Kounye a la, lè m prale, m pase dè Tony Mix. M al ansanm a Tony Mix. Kounye a, lè m rive a Tony Mix, epi kounye a la, pwogram nan mare. Nou kòmanse ap jwe, jwe, jwe, jwe, jwe. Monchè, lè m rive yon lè, sa w konnen k pase? Lè m rive yon lè, Program nan telman ap jwe byen jwe byen moun yo komanse ap danse danse gade gasonm lèd rive yon lòt level yon lòt level ey sa w konnen k pase Tony mix ap jwe mwen m ap rap lèd n rive yon lè kounye nou pran poz epi pandan nou bwè nou pran poz la epi n al bwè n al bwè yon ti bwason pandan n ap bwè bwason an epi kounye la Tony mix menm tèt li pi vit pase m li sou epi kounye la Pandan l sou a, li pèdi kontwòl tèt li, epi kounye a la, mwen m DJ. Kounye a, misye pase m dedan nan, mwen m sèl DJ. Ou konprann? Pandan mwen m DJ, kounye a, m kòmanse, m ap vide son anndan. M ap vide son anndan, moun yo tèlman ap danse, kou yo rive yon lè, yo fout mwen deyò pou krete wi.